Ou kriye tou?
Mwen jis nan timoun.
Vreman. Eske ou kriye tou lè ou al antèman Landy? Wi. Ki lè ou konnen Landy mouri?
Mwen konnen lè l mouri, lè yo toufe l lan. Jan bagay sa pase a, se sèl Sosonòt ka esplike l. Men mwen menm, e pou yon bagay m prèske, sa vle di m patisipe wi, men pou yon bagay m konnen de li prèske.
Ki wòl ou jwe? Non, wòl mwen te jwe lè yo te ban mwen se mwen ki te touche pou yo.

Lè nèg yo fè bagay la, pa gen yon nèg ki di pou l mouri. Dakò kòmandan?
Talè nou ap pale.
Kounye a la dirèkteman, kòman fè kounye a la, lè n di Sonson m di yo pa p ka mouri non. Kounye a la Sonson di non si l pa mouri l ap cho. Kiyès ki di pa ka mouri a? Mwen menm ki di li pa ka mouri. Ou di Sonson sa?
Wi. Sonson se chofè a? Wi. Mekanisyen an? Ki konnen l lan. Ok. M di li pa ka mouri non. Li di non si l pa mouri l ap fè. Kounya moun konnen yo bay vag vre. Sa vle di msye ke w retire kò w. Ok? Li ke w retire kò w. Epi apre mwen menm, bon, sa m ap di a fò big ta la, gwo nèg lan. Big? Wè, gougou a. Epi mwen ak msye nou vire nou ale. Ok? M panse yo bay vag. Epi apre yon ti tan, msye parèt deyò a. Li di konsa, li fè fen ti pitit la. M di, O! Li di l fè fen l. M di, O! Ki moun ki di sa? Sonson.
M di, O!
Pou sa l di sa? Li te sou oblije tiye l. Li te sou oblije tiye l. Ok? M di, pou sa l oblije tiye l? Sa m ap di an, menm bik avè siko li konsa. Pou mwen menm, li pa t ap fè bouch. Pandan bouch li te tepe, li te gen yon dòmi dous anndan, mwen depoze dòmi dous la sou nen l, epi li toufe. Epi kounya nan Sonson li menm. Repete sa w di a, repete sa w di a. Mwen te poze dòmi dous la sou nen l, pase bouch li avèk zye l. TTP, epi li toufe. Ou toufe l? Ou toufe l? Wi.
Se ou ki toufe l?
Wi, mwen menm.
Jou a misye rele polisye a, ansyen polisye a, pou l te fè pran tifi a. Lè a m di non. M di misye pa fè sa paske paran tifi a twò alèz avè w. Pa fè bagay konsa. Vrèmanvre, jou a yo koute m, yo pa t chwazi fè l. Se yon lòt jou, pandan m lakay mwen misye rele m. Misye di, a, pijon an nan men m wi. M di, ki pijon l ye la? Misye di, a, li n se nan men m. M di, a, Sòsòl, m konnen m te di w pa fè sa. Kounya misye di, a, ou toujou ap pale tenten ou menm, padon wi. Kounya m di, an ou pran l kanmenm? Misye di, wi. Kounya m di, enben kote l? Kounya misye di, a, li nan men Jeraldi. e le lanbi kounye a vreman vre li nan men Geraldi kounye a Geraldi veye l pandan plizyè jou kounye a lè misye fin negosye ansanm avèk moun yo se pa Sonson ki negosye non Roland lè Roland fin negosye ansanm avèk moun yo yo ba l kòb la e. Sonsonn genlè met a Gerald di yo di ap tiye tifi a kounya m di Sonsonn pa fè bagay konsa pito w pran kòb la ou mawon w ale zòn sendomeng ou pa gen dwa tiye tifi a misye di m wi pa gen pwoblèm se rete m rete telefòn mwen sone misye rele misye di a ou tiye l wi m di oh tiye menm kounya m di kiyès ki tiye l misye di a mwen m a Gerald di k met ansanm ki tiye l. Yal di ah sonson sa e bagay moun anraje ou fè la wi Alfred m di to ou ta yap met men sou ou wi non m pa bay manti e verite map bay la m di to ou ta si w arive tiye pitit moun yo yap met men sou ou kanmenm.

M di bon sa li fè fè ti pitit la. M di oh li di l fè fè l.
M di oh Sonson m di oh pou sa pou sa w oblije tiye l. M di pou sa w oblije tiye l ok. M di pou sa w oblije tiye l. Sa sa m ap di an menm Bic ak Vèsiko li konsa. Pou mwen menm li pa t ap mouri. Pandan bouch li te tepe epi te gen yon dòmi dous anndan mwen depoze dòmi dous la sou nen l epi li toufe. Epi kounya nan Sonson li menm. Repete sa w di a, repete sa w di a. Mwen de poze dòmi dous la sou nen l pase bouch li avèk zye l te tepe epi li toufe. Ou toufe l? Ou toufe l?
Wi. Se ou k toufe l? Wi mwen menm.
Jou a misye rele polisye a, ansyen polisye a, pou l te fè pran tifi a. Lè a m di non. M di misye pa fè sa paske paran tifi a twò alèz avè w. Pa fè bagay konsa. Vrèmanvre jou a yo koute m. yo pat chwazi. Lè yo pral jete kò a kote w te ye. Bon direkteman e fò mwen pale byen dakò e lè nèg yo fè lè yo fè bagay la pa gen yon nèg ki di pou l mouri dakò kòmandan
talè nou pap pale kounye a la direkteman kòman fè kounye a la lè n di sonson m di yo pap ka mouri non kounye a la si sonson di non si l pa mouri l ap cho Kiyès ki di pa ka mouri a? Mwen menm ki di li pa ka mouri. Ou di Sonson sa?
Wi.
Sonson se chofè a? Wi. Mekanisyen an? Ki konnen l lan. Ok.
M di li pa ka mouri non. Li di non si l pa mouri l ap fè. Kounye a mwen konnen yo bay vag vre. Sa vle di msye ke w retire kò w. Ok? Li ke w retire kò w. Epi apre mwen menm, bon, sa m ap ta fè w big ta la, gwo nèg lan. Big? Wi, gwo gwo a. Epi mwen ak msye nou vire nou ale. Ok? M panse yo bay vag. Epi apre yon ti tan, msye pa t deyò a, li di fè l.
Se yon lòt jou. pandan m lakay mwen misye rele m. Misye di a, pijon an nan menm wi, m di ki pijon l ye la? Misye di a, li n se nan menm. M di a, Sonsonn ou konnen m te di w pa fè sa. Kounya misye di a, ou toujou ap pale tenten ou menm, padon wi. Kounya m di an ou pran l kanmenm? Misye di wi. Kounya m di enben kote l? Kounya misye di a, li nan men Jeraldi e li lanbi. Kounya vreman vre, li nan men Jeraldi. Kounya Jeraldi veye l.

Poukisa w kidnape l eseye tiye l?
Bon se lè m al pran l lan m wè se li m al pran se pa mwen ki te an chaj de sa. E ki jan w antre kay moun yo? Ou te konn antre kay moun yo dabitid manje avè yo? Non.
Ki rapò w te gen avè yo? M pa t gen rapò avè yo non. Ou pa byen avè papa Lenty? Wi. Epa w k ranje machin pou yo?